Moun yo ap kouri pou bal ensekirite. Yap mouri. Ariel Henry meprize yo, li pa okipe yo. Moun Kafoufèy ap kouri, ap mouri anba bal ensekirite. Ariel Henry pa Ariel Henry pa pran swen yo, li pa kè de yo, donk li abandone yo. Jodi a.

Devan dominiken. Sa moutre a klè. Ariel se yon dominiken. Ariel se yon rasis. Ariel se yon reprezantan dominiken sou sol la. Nou vin mande avek Ariel ki nan primati a la. Nou konnen ki pa gen ni pitit. Ki pa ni marye. Kap ta gwo responsabilite lou lakay li. Senpleman chita fè ti menaj. Moun sa pa ka konn problem popilasyon. Ositou Ariel se yon doktè. Ou konn sa sa vle di? Menm si w ta gen doulè, l ap met kouto sou ou. Menm si w ta gen doulè, sa pa fè l pè. Jodi a nou vin di avèk Ariel Henry, antanke reprezantan Abinader ki anndan primati a la, nou vin di tranzisyon pa janm dire tout tan sa anndan peyi a. Nou ta renmen konnen se yon tranzisyon li genyen oubyen se yon manda. Si li ta yon manda, nou ta konnen l la pou senkan. Kòm li pa yon manda, li gentan gen dezan kèlke mwa. Konbyen l ap pran ankò? E sa fè n vin di l. Antanke yon rasis, antanke yon prezidan dominiken, antanke yon moun yo ta di ki reprezante pèp ayisyen sepandan l ap fè mepri avèk popilasyon an. Poukisa w rele l reprezante Abinader la? Poukisa? Paske pèp gran nò a, prensipalman Wanament, yo pran angajman pou yo pran yon branch nan rivyè Masak kote dominiken gen 11 ladan l. Dominiken pa dakò, li reponn pou l di non, se pa travay leta. Men lè se pèp la k revòlte, ou pa ka kanpe anfas desizyon pèp la ankò. Se menm jan lè w al nan eleksyon e pèp la k t ap vote w. Sa k fè l fè sa? Se paske pa pèp ki te mete l la. Se gwo gwoup, atravè yon twit, ki mete l la. N ap tou di, Kanada, Lafrans, Brezil, n ap di yo bi kote yo mal kalkile. Sèt fwa si, nou met pye nou atè pou bon. Alye Ariel yo, yo pati ansanm avè l. Ariel! Pa ka fè pati de solisyon an ankò. Sa se klè. Ariel pa ka pote solisyon an ankò. Ariel gen yon sèl bagay pou l fè. L ap demisyone pou l ret anndan peyi a. Paske sa k fè l mande demisyone, se paske l pa rekonèt si se yon twit avèk yon akò de grenn moun ki te mete l la. Akò a kraze lontan. Sdp fann an miyèt moso. N ap raple nou, Nenel Cassy, nou konekte nan mitan nou nan batay deja. Li fon pati politik, li di akò, li di SDP antere, li mouri chante antèman l. Sou ki baz André Michel oubyen m ta di konsa Majorie Michel anndan primati avèk misye? Sou baz zanmitay, ti kolòn, ti ekip. N ap di yo nòmalman yon peyi pa ka dirije konsa. E sa fè nou fè apèl avèk vodouyizan nan peyi a, avèk legliz katolik, legliz pwotestan ki ta gon responsablite lou anndan peyi a, si tout fwa yo ta santi yo vle bay pèp la yon chans, nou mande yo pou yo pran lari a tou. Mwen menm m pa p pase sou deklarasyon Izo fè a, sou deklarasyon e nou di. E kris la fè a? Babekyou fè a? Kòm mwen te toujou ap di lapè nan 4 kwen peyi a, yo sot yon mesaj yè klè, yo di pèp la yo ba yo chans san yo gen konsyans yo te fè nou abi. Se sa fè nou di pou Ariel fè menm jan tou, li te gen konsyans li fè Ayiti abi ke li retire kò l nan primati a, nou di tout moun ki ta vle panse mal de popilasyon an, an n panse byen kounye la. An n chwazi yon sèl konba pou n sove Ayiti.